Gou bagay ki tèlman ap domine m pitit. Ou konnen m pa konn si pafwa yo konn di konsa lè w dòmi yon jan pa egzanp si w dòmi sou do oubyen ou dòmi pye w anba vant ou, ou ka fè yon seri de rèv kòmsi ki pa nòmal, kòmsi ki negatif. Yeswa m domi m fè yon rèv ki tèlman chokan bagay la banm problèm depi m mati pitit. Oh really?
Wi. Oh ou ka esplike nou sa? Map esplike w li men ou konnen kòm yo konn di gen de rèv lè w fè l se aprè 3 jou ou ka esplike moun li men map esplike w li aprè map mande Bondye padon paske aswè a la m deside pou m ta al priye Bondye pou sa. Ou konnen m reve m wè yon zanmi m ki vin koze ansanm avè m epi yon zanmi fi.
Sa move siy.

Non, m pa sonj okenn istwa non nan istwa dayiti. Non, istwa sa mansyone nan bib afè de gomo, sodom ak gomo. M pa konn, m pa tande pale de sa la sa. Sa k gomo nan, sa k sodom nan m pa konn. Sa se te istwa k te pase kote fi ak fi, gason ak gason.

Ou ka pa renmen l men tout sa w pa renmen pafwa bon m di w nan lavi mwen menm m sonje yon lè m pat renmen mayi moulen yo konn ap bat mwen pou li jounen jodi a se manje prefere m li ye. Ah sa son manje men se pa sa. Men non yon manje yon vi preske menm bagay lal ye m pa wè anyen ki mal nan sa sa ka rive jodi a e tou nan lavi yo toujou di w sa depi w reve w monte avyon wap monte l vre depi w reve ou gen lajan wap gen lajan depi w reve m pa kont sa non men Pou mè sa k gen, e si m gen yon zanmi m ki ta gen etansyon sa, m ap ede l priye paske m pa twò renmen l. Apenav petèt sa ka rive. Ede priye a pa pa toutafè. Paske w ka ede moun nan priye epi poutan toutotan ke w ap w ap priye pou moun nan kòmsi sa ap manifeste kay moun nan plis. Tan sa vo mye ou fè silans. Se jan m di w la. Bon. M panse jan. Defann pou moun sa la. Pa panse sa. Ta nan idl nan wi paske w defann twòp. Non men son rèv m oblije m kòmsi map pale w map dekri sak fèt la m pa panse sa. Non men se son rèv men ou pa ka defann yon rèv. Non sa vle di ou konn fòk nou pale nan sa ou konnen depi lontan m renmen pale. Antouka m ta swete sa pa. Fè efè sou mwen? E si l te ta fè efè sou mwen? Ah m pa ta swete sa pou. Map jis ede w priye paske m pa twò renmen. Wap ede m priye men wap stil toujou ret zanmi avè m. Non, map zanmi avè w sa pa vle di si yon moun ta gen sa nan lide l epi pou moun paka zanmi l non. Ok, yon lòt kesyon ankò. Kòm yo di bagay sa pafwa se lwa k konn gate moun nan e si pa egzanp yon jou ou wè lwa ta gate m epi w ta wè ke yon bon zanmi w m rive son bon zanmi w bay sa ou.
Lwa gate? Non.

Bon m pa bezwen fè anpil chemen pou m vini bref a sa m ap di yo. E sa fè plizyè mwa m ap priye Bondye pou l kapab fè m yon fi sou wout mwen. E franchman m twouve jodi a priyè m yo egzose. Rezon pou lakèl paske. M santi ke gen yon zanj ki chita anfas mwen. E sa ta fè m anpil plezi pou m wè ke mwen menm mwen posede w pou m wè ke w ap dòmi nan bra m chak jou. E franchman m p ap ba w manti, lanati t ap vrèman kontan pou m ta genyen w bò kote m nan plas la. Kòmsi m tande w di ou vle Bondye ta voye yon fanm sou ou. Sa k di w an fim ye?

Ou esplike m pwoblèm ou, mwen menm tou m ka esplike w pwoblèm mwen. Ok, ou konnen m la pou ou e sa ta fè m plezi pou m pataje konsa. Ou wè pandan se tan m ap pale ansanm avèk ou la, m gon zanmi m yon fi. M ap met tèt mwen sou kabann nan la, m ap panse ansanm avèk fi a. What? Ya, m si tèlman renmen l m pa konn sa pou m fè. Chak lè m rete m toujou panse ansanm avèk li. Men non, tu es folle! Non, mwen pa fòl, men se lanmou. Ou pa ka kont mwen pou sa. Cheri, kouman sa se lanmou? Se lanmou. Ou oblije pataje lanmou an avèk yon fi, wap oblije pataje l a yon gason. Men non ki vèsè nan bib la k diw konsa ou pa sipoze pataje lanmou ansanm avèk fi ni pou gason. Ou byen tou sa a m pa konnen si yo fèk vote lwa sa. Konprann nan sa m ta vle di an. Menm jan ou gen santiman pou yon fi a menm jan m ka gen santiman pou yon fi, m ka gen santiman pou gason pa ka kont sa. Paske nou tout se imen nou ye. Kouman w santi w lè w ap fè yon bagay konsa?
M pa santi m anyen, m jis santi m m ap viv. Ou santi w ap viv?
Ya. Ou pa janm fè eksperyans sa w yon gason ditou? M pa renmen gason paske m pa renmen gason. M pa renmen gason paske m viv avèk gason deja m pa jwenn okenn yon feeling.
Ou konn sa m ap di w? Mwen menm m ap fè w konnen ki feeling ki gen nan gason. Stop!